Messi tankou, Messi kriye tankou ti bebe podyab. Wi, e on kout zye pa misye. Ah, bon.
Se, se sèl kote misye konnen, sèl stad ke misye konnen, sèl ekip misye konnen tout, tout vi li la, li grandi la. E pi, wè misye prale, misye prale. Kounye a gen anpil nèg la dèyè l la. anpil gwo zotobre ou pa konnen ayiti te gendwa achte misye
pou la jwe match matison mennen misye nan teren fanm blanch lè misye al jwe la kote nèg ap takle l atè a bay misye kèk gwo degouden sou bòpòt nèg bò isi yo yo glise sou gazon an Ayiti m ta renmen pa glise sou gazon pou m wè pou m wè yo atè a. Ebyen mezanmi mesye mesye dam map salye nou m se Jean-Robert Philippe nou konnen jodi a se e kòmansman semèn nan mesye Guerrier ebyen nou pral derape la pou nou konnen sa kijan aktyalite a li ye sa kap domine aktyalite a donk jodi a se lundi e 9. out e ankò n ap di w depi w tande w nan 9 out talè w tande bon mwa a fini tou bon nou nan 9 out nou prèske rive nan mwatye nou kite mwatye ane a deja nou nan uityèm mwa ane a donk nou pral derape la pou nou wè an nou wè ki gran pwen ki sanble ap domine aktyèlite a gen isit ozetazini se pwoblèm vaksen e vaksen an kap diskite la paske etazini ap konstate de jou an jou genyen kantite moun ki kantite ka yo ap ogmante chak jou e se dè milye de ka ke y ave idantifye moun ki trape ou byen ankò ki reprann e ki gen ankò e viris covid 19 la bon rezon yo di se paske genyen nouvo varyan delta ki se son varyan yo di yo rele yon varyan ki sovaj. e tèlman l fè dega ebyen bon li sanse ap mache genyen pa egzanp eta Florid kote nou gen anpil nan telespektatè nou yo ki sanse ap gade nou ebyen eta Florid petèt rete se youn nan yon chanpyon la paske gouvènè a mesye Desanti Ron Desanti sanble misye trè retisan menm an tèm de e mezi pou l adopte pou pou yo ta kontwole pwopagasyon viris la. Nou raple ke nan kòmansman ane a, Gouvènè DeSantis te pran te pran yon arete oubyen yon dekrè ke l te pran kote l te te di y ap fè tout patwon, tout sektè biznis ki ta fè mande anplwa mande anplwaye yo pou yo pou bay prèv ke yo pran vaksen, ebyen y ap fè yo peye yon amand. Ebyen, gouvènè a li di ke pou li menm tout aktivite yo ap kontinye, pa gen li pap kanpe, tout sektè dafè l ap kontinye fonksyone, e ke li menm li pa gen l ap fè pou ta ralanti aktivite komèsyal yo pa egzanp. Gen tou yon jij tou nan eta Florid ki bay sa yo rele yon sòt dòdonans ke li pran pou men se tanporè kanmenm. ki otorize konpayi liy kwazyè Norwegian Airlines dwa pou l mande pasaje k ap vwayaje nan kwazyè yo dwa pou yo mande l pou moun nan prezante prèv ke li pran vaksen kont covid 19 la. Donk e sa ke prezidan ou prezidan direktè jeneral e konpayi e kwazyè sa a, Norwegian Airlines, Norwegian Cruise Line, ebyen sa fè ke misye bat bravo la kontantman, kote ke l kontan, li di ke de sòt ke li konnen ke e pandan cruise la, tout pasaje ki nan cruise la, ebyen tout pasaje sa yo, yo tout yo vaksinen, donk li gen 100 pousan moun ki anndan yo vaksinen. Se pa yon garanti rap la ok menm lè menm lè ou fon tès jodi a la ki di ke ou teste negatif se pa yon garanti paske gen peryòd mitasyon tan ke li pran pou e pou viris la fè wout li eksetera ou ka ap te fon tès jodi a epi ou gade wè nan 3 4 ou 5 jou ebyen ou gade wè e ou teste pozitif fwa sa ebyen se paske sa ke de yo rele peryòd de karantèn son peryòd de yon tan ke li pran pou ke viris la vin ak. aktif. Donk se pa yon garanti. Donk se sa epi administrasyon ameriken tou l ap etidye posibilite tou la pou yo gade ki jan yo pral kapab menm mande etranje yo pou yo prezante prèv tou ke yo vaksinen tou avan yo rantre Ozetazini. Sa se bagay k a letid. Gen administrasyon ameriken an, CDC, genyen e kowòdonatè e kowòdonate e ekip vaksinasyon oubyen respon repons pou vaksen an nan La Mezon Blanch, genyen responsab sante piblik la tou, epi genyen enstiti e enstiti maladi enfektyez la tou li menm tou, ebyen yo tout yo te fè yon reyinyon dènyèman pou yo te gade kijan pou yo fè l, men se posibilite pou ke Pwochènman ke Etazini kapab mande menm etranje kap vini Ozetazini pou ke montre prèv ke yo vaksinen. Pa ke w fè yon tès ki negatif non ke w vaksinen. La Mezon Blanch tou, Prezidan Prezidan Biden ki dènyèman pandan l tap al legliz e byen l te fè yon deklarasyon pou l te di ke enben pou anplwaye federal yo tou yo pral kòmanse pa mande yo. Alò ke m gon nèg bò kote m nan la, misye m espere misye ap tande sa m ap di a la, yo pral mande pou anplwaye federal yo pou yo prezante prèv tou ke yo vaksinen. Siw paka prezante prèv ke w vaksinen, ebyen chak semèn fò w vini yon ti papye nan men w ki montre ke w fè prèv, ki montre ke w fè tès ki di ke ou negatif, sa vle di ou fè tès depistaj. Donk, kreyòl pale kreyòl konprann, m pa voye, m voye dlo a nan yon direksyon men m pa mouye pye pèsonn, menm lè m pa mouye pye pèsonn men gen yon jan w voye dlo a, li, li, depi moun nan wè dlo a e sou, nan direksyon l voye li santi ke se li ke ou atake. Nou menm tou kap gade a tou, Mezanmi pran vaksen an. Ayiti aktyèl bon si nou ta konprann ke OFNAC, OFNAC se ofis aviyasyon sivil an Ayiti enben li menm li menm devanse gouvènman ameriken an menm yo gentan egzije deja pou anplwaye yo bay prèv ke yo pran vaksen e si w pa ka bay prèv ke w pran vaksen men chak lendi maten e w ap vin nan biwo fò w vini avèk ti ka pap yo nan men w ki montre ke w te pran vaksen an. Nou konprann ki jan bagay la pral. Nou pral avanse, n ap avanse nan yon mond la kote ke tout moun ap rive nan yon moman li pral egzije w. Se tankou lè w pral gon seri de kote lè w prale, lè w te timoun, yo mande w fò w pran vaksen, lè w pral antre lekòl yo mande w fò w pran vaksen, fò w fè sesi, fò w montre prèv, fò w vini avèk kanè vaksinasyon w ki montre ke w te pran vaksen. Men, kovid la genlè pral sou sa, li pral vin obligatwa tou pou moun pran vaksen. Gen moun ki gen tout. teyori sou vaksen pou kisa yo pa vle pran vaksen pa egzanp nan ka peyi dayiti kòm mwen tou ale nan peyi dayiti avèk nou nan ka peyi dayiti vaksen ke gouvènman ameriken te ban nou la vaksen ap fini an novanm ekspire m bèl la fini an lap ekspire an novanm e pa sanble ke otorite ayisyen yo Ti kantite sa yo bay la, m pa menm kwè ke li ko rive 10000 menm, sa yo bay deja moun ki pran vaksen, paske popilasyon toujou retisan pou yo pran vaksen, paske bon yo gen tout teyori tou, yo avanse tou, gen moun ki pran egzanp, yo di vaksen gen moun ki te, alò gen moun ki di ke wi, men gen moun ki te pran vaksen deja ki malad kanmenm, donk nou pap pran vaksen ditou, donk sa se fason ke chak moun defann yo, donk yo di ke si vak, sa k pase Genlè alò m te sugè yon moun enben si leta vle bay vaksen an kòm kounya se te moun ki gen ki kalifye pou li ke yo bay vaksen yo pa bay tout moun li enben ke yal bò mache yo mache piblik yo epi mande tout moun ki vle pran vaksen vin pran vaksen epi yap wè ke dòz yo gen nan men yo a 500 mil ke gouvènman ameriken te bay la li genlè pat twò piti si tout moun pran men. Gon yon kanpay kap fèt, yon retisans ke moun yo pa vle pran vaksen vrèman. Men tou gouvènman tou bò kote pa l tou, leta ayisyen dwe fè sa yo rele yon kanpay de motivasyon pou sansibilize moun yo pou yo pran vaksen. Ke pa egzanp se te deklarasyon pa egzanp doktè Newton Jeudi li menm li te ban nou, kote l ke l te di ke pou li menm e moun ki vin pran vaksen, le fè ke deja ou chwazi vin pran vaksen se deja yon motivasyon deja. Men li rekonèt ke gen nesesite pou ke gon kanpay ki fèt tou pou sansibilize popilasyon an e sela menm e retisans menm pami kò medikal la. Se pa tout anplwaye ki nan domèn la sante piblik sante piblik la menm ki vle pran vaksen an menm. Li di w ke si bon si pami nou menm nou pa vle pran vaksen an ki e moun ki deyò a li menm ki pa gen konesans ke w gen an ou pa e ke w pral konvenk li pou vin pran vaksen an. Men li di ke yo gen abilite se ke leta ayisyen pa fè. li nesesè pou ke yo motive popilasyon pou yo pran vaksen. Paske 500 mil vaksen pa, 500 mil lan, li pa anyen, se sèlman 250 mil moun ki kapab pran vaksen. 250 mil moun sèlman, se bay, se mezi pou yon vil. Yon vil tankou, nan nò pa egzanp, si w pran Kap Ayisyen pa egzanp, li pap menm sifi menm pou bay le nò non. Mwen ta bay tout 10 depateman. Ou byen tout 10 depatman ki genyen pou ta bay vaksen. Donk se nan pwen sa ke nou ye avèk kesyon vaksen an. Konsenan toujou peyi Dayiti, ebyen gen anvwaye espesyal e Etazini pou Ayiti a, e anbasadè Daniel Foot, ebyen misye gen pou fon, misye ap fon kou pi an Ayiti la a, mèkredi kap vini la a, ebyen misye gen pou l rankontre avèk aktè konsène yo, e ke se swa se lè manm de lopozisyon, oubyen. Gwoup k ap travay pou yo jwenn yon solisyon a kriz la. Nou konnen ke peyi a toujou divize toujou sou kesyon de prezidan pwovizwa avèk yon premye minis. Yo vle se yo di konstitisyon an vle ke gen yon gouvènman a de tèt e non pa yon gouvènman yon gouvènman monosefal. Donk, se pou gen donk gen gwoup k ap travay pou yo pou chwazi yon nouvo prezidan men yo vle se yon prezidan ki odeside lamele ki pa nan ki odeside lamele ki pa t mele nan koripsyon. konsepsyon ki pat gen non isite nan anyen e donk gon pakèt diskisyon kap fèt kounye la e aktyèlman gen non gen non yon prezidan ki sot yon prezidan pwovizwa tou ki nan aktyalite a se senatè sidès la Joseph Lambert ke plizyè sektè sanse apiye poul ta vin prezidan pwovizwa paske yo di ke e premye minis Ariel Henry gen de pwovizyon ke li pa gen nan konstitisyon an pa ba li poul pwan yon seri de desizyon tankou avi de konvokasyon. eleksyon, nominasyon, si ap gen nominasyon, pa egzanp lè direktè jenero, eksetera, donk avi pou konvoke pèp la nan eleksyon, ekse, alò ke Mesye Ariel Henry ki te gen yon rankont dènyèman avèk lè zansyen premye minis ki deside pou yo pale avè l, pou yo travay avè li pou vanse, eben, li gen yon pouvwa ke li pa, ke konstitisyon pa ba li pou l fè, men gen lòt moun ki di w, bon, sitiyasyon espesyal, solisyon espesyal. Donk sa vle di ke yo vle di ke gen de bagay ke gen bagay ke lap ka fè menm si pa ta gen pwovizyon pou fèl. Men an atandan pa gen yon pwovizyon pou yon prezidan pwovizwa ki pou dirije ansanm avèk e doktè Ariel Henry. E se sou kesyon sa la. E pi e bon kritik yo kontinye ap simaye paske li pa sanble ke gouvènman vreman ap avanse. Kesyon sekirite a. Pa gen ki deranje ditou, wout kafou a toujou rete sa l ye a. Moun ap tire de tanzantan, mesye ame yo soti tire, polis, gon direktè polis ki la, se, bon pèsonn ap mande èske vrèman lapolis la li egziste. Dènyèman mesye yo te eseye reprann kontwòl komisarya polis yo genyen nan Matisan an, men se te yon similak e gen moun ki kritike direksyon polis la, lefètke yo di yo kouman ou pral voye yon lapolis al. al kanpe nan yon kazèn alò ke polisye a pa menm gen zam e as e bandi oubyen nèg ame ki anfas li a gen pi byen ekipe pase l menm si l pa byen antrene pase l men l pi byen ekipe li gen pi bon zam pase l li gen anpil dega ke l ka fè kòman w pral voye nèg la al nan yon kote donk sa vle di ke se t yon tantativ ki fèt Jiska prezan gen kara kap fèt. Men gen moun ki di non se pou polis la dwe netwaye zòn nan dabò, netwaye zòn nan nèt de tout moun ke ta rete kwè ke ta konsidere kòm de nèg ame oubyen de move je, ebyen netwaye zòn nan dabò avan ke w al di polis la retounen nan pòs ou al pran al pran kontwòl zòn nan pou pèmèt ke sikilasyon fèt nan zòn nan paske gen moun ki di li pa posib pou ke yon nèg gwoup ame deside bloke 5 departeman lè yo vle soti soti yo fè dezòd kont dezòd yo yo tire kantite moun yo vle yo kantite moun yo tire e pa gen anyen ki pase yon moun kounya lè w fè wout kafou gen anpil kesyon poze pou mande èske m ka pase èske m pa pase gen chofè kamyonèt dènyèman la ki viktim jedi vandredi te gen se te dezòd nèt moun viktim chofè mouri e kounya yo menm pretann ke gen de moun ki mouri nan zòn nan ki pran bal. Pandan yap pase, ebyen mesye nèg ame sa yo, yo mande paran defen an fòk li peye kòb, fòk li bay yon kòb pou vin pran kadav la. Sinon, kite kadav la la pou bèt manje l, eksetera. Donk se yon seri de sitiyasyon ke ni polis nasyonal la, ni gouvènman an, yo tou le 2 anba anpil kritik, paske li pa sanble ke gen yon bagay kap fè, efò ki fèt ase pou konbat fenomèn sa ki depase, ki gen plis pase 2 mwa depi. Depi li sanse la kounye a. Donk sa vle di ke transpò piblik, moun ap mache, moun pa menm konnen ki a. Vwala, se ke se, se sou, se, se kesyon sa ke gouvènman gen pou l rezoud. Alò ke gouvènman tou l ap pale de posibi, posibilite pou òganize eleksyon. Yo toujou di y ap òganize eleksyon lè sa posib. Donk lè sa posib, sa vle di lè tout kondisyon, o sètèn kondisyon minimòm. yo reyini pou ke eleksyon yo fèt e ke gouvènman an gen pou li konvoke e pèp la pou l di men kilè konsèy elektoral la bò kote pa l li di li menm tou li pare pou l fè eleksyon men l ap tann e l ap tann e yo anonse tou gen plis pase 100 pati politik e regroupman politik ki enskri pou patisipe nan eleksyon men lè gran tenò lè majè gran tenò lè gran nèg pati politik yo Yo pa sanble ke yo menm yo enskri pou patisipe nan eleksyon. Men gen moun ki di se fent paske mesye sa yo tou yo gen ti pati politik, ti regwoupman politik yo fè enskri pou yo, de sòt ke ou wè lè eleksyon, menm si nèg la di w li pap al nan eleksyon, epi ou gade jou eleksyon rive, epi ou tande mesye sa li kandida sou tèl regwoupman politik, li pa sou gouvènman ofisyèl pati pa l la men sou yon lòt. chapo ke li kandida pou pati prezidansyèl. Donk son seri de sitiyasyon ki mete nou nan pozisyon kote ke pèsonn pa wè klè jiska prezan kote sa prale avèk jan sitiyasyon sa a li ye kounye la. Donk mesye vizit Daniel Foot la, donk se anvwaye spesyal Etazini pou Ayiti a, li tonbe egzakteman, la se mèkredi, Vizit la ap fèt pandan rankont sa a, li pral rankontre avèk aktè yo pou li diskite sou kriz la. E pami lòt kesyon ankò ki ap gen nan diskisyon yo, se kalandriye oubyen kesyon elektoral. Nou konnen Etazini kanpe fèm sou kesyon sa a. Etazini di dè ke posib, fò ke eleksyon dewoule nan peyi a paske yo bezwen omwen gen yon palman, donk se yon pouvwa lejslatif, epi yo bezwen ke gen yon ranplasan, yon nouvo prezidan ki pran tèt peyi a 7 fevriye 2022 epi piske nap pale de 7 fevriye 2022 genyen komisè gouvènman pòtoprens lan ki li menm sanse an chaj pou li mennen ankèt sou dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la ebyen li ta sanble ke dosye sa gen yon lòt pwoblèm kounye a poze a paske yo paka jwenn yon jij e anfèt jiska vandredi pat gen yon jij ki te vle aksepte pou l te e pou l te pran dosye a pou l te enstwi dosye a e pou l te kapab pwosede avèk jijman jijman e jijman moun ke yo ta akize ki ta gen pou wè avèk asasina e prezidan Jovenel Moïse yo donk jiska jedi pat jiska vandredi pat gen pat genyen l e se yon pwoblèm li genyen alò jij ke e komisè gouvènman an oubyen ankò dwayen an pale avèk yo, ebyen youn nan rezon yo bay, yo di bagay sa a, jijman sa a oubyen dosye sa a pral ekspoze yo, pral mete yo plis a vi e dan kou pral mete yo a ris, non sèlman yo menm a ris men tou fanmi pa yo tou a ris tou paske genlè se yon dosye ki gen anpil anpil. pwoblèm ladan l ke nèg la di donk jij la di yo pa vle aksepte pou yo pran dosye sa pou misye n ap raple genyen 44 moun daprè lapolis ke yo arete ki gen pou wè avèk dosye a e san konte moun ki nan mawon tou gen moun ki denonse sa yo rele vice de forme ki genyen tou nan fason ke yon seri de manda emèt manda yo emèt apre menm lè e menm lè manda yo manda remèt apre dat ke yo te dwe remèt la gen vis de fòm tou nan non non non moun yo mete sou sou pou sou pou manda dèyè yo a se pa non yo vrè non yo vrèman dat yo mete a tou dat la pa pa e dat la pa dat la pa menm jan avèk dat ke li dosye a te resevwa pa egzanp ou voye yon manda. ou voye yon manda pou e pou arete X ou voye l nan dcpj alò ke ou date l pou le 12 alò ke dcpj di l resevwa dosye a li resevwa manda le 2 donk yo di ke e gen anpil vis de fòm ladan l tou donk se yon dosye ki ap vire won an palan de sa n ap di ke e minis afè etranjè la e an palan de doktè e Claude Joseph li menm Antanke Minis Afè Etranjè, li ekri, li te ekri, yo ekri Nasyonzini pou yo te mande Nasyonzini fè yon, pou yo asistans, pou li asiste Leta ayisyen nan pwosè sa, paske yo sispèk se yon pwosè ke sistèm jidisyè ayisyen an tèlman fèb, li pa kapab, li pap kapab fè pwosè a pou yo jwenn rezilta kont moun ki ta. akize nan asasina Prezidan Jovenel Moïse la e l mande menm Nasyonzini non sèlman asistans nan ankèt la men l mande Nasyonzini tou fòmasyon yon tribinal e tribinal sa a se li menm ki ta kapab fè jijman an pou yo di l tip e yo te fè tankou pou Liban avèk asasina Ariri nou sonje Nasyonzini te entèveni e te fè yon tribinal e yo te jwenn tout koupab yo e te fè yon jijman e yo te kondane moun ki te koupab avèk dosye sa a. E yon ti kote sou plan entènasyonal avan m kontinye sou Ayiti, Afganistan aktyèlman mesye Taliban yo ap avanse sou kapital la Kaboul, mesye jiska yè mesye te gentan pran 4 ou 5 pwovens ke nou konnen ameriken yo yo rale kò yo, donk se desizyon depi sou prezidan Donald ansyen prezidan Donald Trump sa te deside e prezidan Joe Biden vin akselere pwosesis la ebyen vil kapital yon seri de pwovens ap tonbe tankou efè domino youn apre lòt dam dam dam dam yap tonbe yap tonbe nan men nan men nan men e rebèl taliban e misye deja di etazini kanpe lwen paske nap mache sou kapital la e misye pral mache kapital sòlda afgan yo bon etazini te eseye bay yon sipò e ayeryen samdi kote yo te tire sou seri de pozisyon, men sa pa anpeche ke yè dimanch lan mesye yo avanse sou seri de kapital, sou seri de kapital pwovens e yo pran kontwòl zòn sa yo e se de zòn estratejik, gen kote sòlda yo oblije jete zam yo, kite tout zam, machin, tout bagay, kouri al kache, genyen tou k al pran refij nan ayewopò donk fason pou yo chape pou yo pase. Li ta sanble ke Taliban yo pa nan jwèt. E n ap di ke yon ti dife boule ant Larisi avèk Etazini, ti dife boule a la, genlè Larisi genlè mande Etazini pou revoke tout Ris k ap travay nan anbasad ameriken an nan Larisi. Enben Etazini kounye a li pase lòd tou, la li di ke apati de septanm tout diplomat Ris ke pèmi sejou yo oubyen viza yo ap ekspire an septanm pou yo retounen lakay yo, pou yo al lakay. Donk se toujou konsa an diplomasi, toujou gen repons kif kif, ou ban m yon kou bò isit, m ba w kou a bò lòt bò, men se sa ke tout lè gran eta yo toujou antann yo, oke, sou plan diplomatik ou mande m, oke, ou mande moun ki lakay ou ale, mwen menm tou m mande moun, moun ou gen lakay pa m nan pou l ale tou. Donk ameriken yo mande mesye yo apati de septanm, Tout mesye, tout diplomat Ris ki Ozetazini ke man misyon yo oubyen viza yo ap espire an Septanm, nou pa gon chif egzat non men chif la genlè pa pa mens tou pou yo depi viza a fini pou yo leve fè malèt yo ale lakay yo. E nou tounen ankò yon ti jan sou dosye peyi Dayiti a toujou, donk nou pale de jijman prezidan Jovenel Moïse la ke gen retisans sou li, pa gen yo genlè poko gen jij enstriksyon ki aksepte pou yo pran dosye sa an men. Nasyonzini sou yon bò, Ayiti mande konkou Nasyonzini pou ede, pou fòme yon tribinal pou ede tou nan sans sa a tou paske yo pa kwè ke jistis ayisyèn nan an mezi pou fè yon jijman konsa paske yo gen moun ki rele l jijman di syèk si l ap fè jan l fè a men gen anpil moun tou k ap kesyone èske Prezidan Jovenel Moise eske lap jwenn jistis vreman eske lap jwenn jistis ou eske yap jwenn moun ki te fè ak la gen moun kap pale de krim transnasyonal gen plizyè bagay yap pale paske gen peyi pa egzanp aktyèlman ayiti gen 2 gen sipò se sipò yo ye gon sipò ke FBI ap bay e gon sipò tou ke la kolonbi ap bay men sa se asistans yo ye E kontrèman avèk demand ke Ayiti, ke Ayiti fè Nasyonzini an. Sa se sipò pou ede nan ankèt la. Pa egzanp, etan done ke la Kolonbi gen sòlda l, ansyen sòlda retrete ou pa ki mele, ki enplike nan bay, nan, nan, nan asasina a. Lèzetazini genyen tou sitwayen pa l tou ki enplike tou nan dosye a tou ki gen non yo site ke se swa patisipasyon dirèk ou endirèk ladan l. Paske gen kèk sitwayen ameriken ke arete, gen yon konpayi. ki Ozetazini ki sanble ta patisipe nan finansman, donk FBI sanse rantre pou ede nan ankèt la. Sa se pou yon dosye, sa se pou yon kote. Mennan lè vini nan jijman kounye a, nan pwosedi eksetera, donk kounye a se la pa egzanp ke Ayiti mande sipò e sipò Nasyonzini pou ede nan sans sa. Eske Nasyonzini la bay yon repons? avèk li. Nou konnen Ayiti te fè yon demand deja nan Nasyonzini pou l te mande pou yo te voye sòlda. Sa li te ansyen premye minis Claude Joseph ki te mande Etazini avèk Nasyonzini pou yo te voye sòlda an Ayiti pou ale pou al garanti sekirite. Bon Nasyonzini di li li pa t kapab li rale kò l. Etazini di li pa ka bay sòlda men Etazini voye sa yo rele ekip teknik. pou al sipèvize e garanti sekirite yon seri de enfrastrikti, pa egzanp, pò, ayewopò, avèk baay petwòl, eksetera. Donk, Etazini genyen de teknisyen sou plas ann Ayiti k ap travay de konsè avèk otorite ayisyen yo sou pwosedi e menm nan domèn elektoral tou, kijan pou pwoteje yon sant elektoral, yon sant de vòt, eksetera. Alò, pandan n ap pale de tout bagay sa a, n ap raple ke lekòl ap ouvè ann Ayiti le 6 septanm. Se dat ke Ministè Edikasyon Nasyonal a anonse ke lekòl ap louvri. E nou raple w ke ane eskolè pase a se te yon ane ki te trè trè difisil pou elèv yo, sitou nan zòn kote ke machin pa ka pase, transpò, tout pwoblèm ki genyen, timoun, machin yo kidnape avèk elèv lekòl ladan l, egzamen ki fèt, men egzamen ki fèt nan de movèz kondisyon, elèv yo pa byen prepare, elèv yo pa gen tan etidye. Donk tout moun men kanmenm li ta degaje l li fè yon kase fè kouvri sa li fè egzamen an kanmenm e dan dè kondisyon vrèman difisil pou egzamen an te fèt men li fèt kanmenm men fwa sa yo di ke lekòl la ap ouvè le 6 septanm ane sa donk paran yo nou konnen paran an ayiti bon menm lè leta di l ap ouvè lekòl le 6 septanm paran toujou di yo pa prepare yo pa gen lajan pou yo peye lekòl eksetera. Bon, Ministè Edikasyon an di menm si nou ta ouvè l an janvye, menm pwoblèm moun nan di a, jodi a l ap redi l, l ap redi menm bagay la an janvye tou. Men lekòl ap ouvri, donk e avèk espwa ke kondisyon sekirite a oubyen klima sekirite a li va amelyore. Vwala, se sa m ta gen pou nou pou bagay la. Nou prale yon ti ran spò, nou raple ke Jeux Olympiques yo fini. Yè a, se te nan yon gran seremoni, nou te gen atlèt ayisyen se Murlen Jean, li ki te pote drapo ayisyen an. Murlen Jean li menm se yon kourè li menm, li kouri nan kous 100 mèt hè. Bon, li te fè premye etap la, li elimine nan dezyèm etap la. Ayiti pa mal pa mal pa mal pa mal soti fwa sa a menm si nou pa ranpòte meday men omwen Ayiti rive nan rive nan pozisyon natasyon te gen plis espwa pou natasyon men reprezantan Ayiti nan natasyon li ranpòte hit pa l la donk li ranpòte segman pa l la men li pat gen ase de tan pou l nan klasman jeneral la pou l te kab rive pou l te travèse pou l t al de nan yon lòt faz men l te ranpòte omwen gwoup ke l te ladan l nan faz eliminatwa l te ranpòte l. Se Matmwazèl Granpyè, li te ranpòte gwoup la men li pa t ase, li pa t fè tan l lan ase pou l travèse nan pwochen faz. Nou gen boksè a, boksè a li byen bo. Misye, premye match la misye ranpòte l pa fòfè e sa ki te yon bagay. Li, misye rankontre avèk yon afriken. Li bat Afriken byen bat, o pwen. Epi bon, li tonbe devan yon Ris tou, bon, sa pa t ap mache. Men omwen nou fè yon ti figi la kanmenm. E ki bò ankò nou fè figi? Ki bò ankò nou bay? Gen lòt ti kote ankò. Men bay la, menm si nou pa ranpòte meday, men omwen Ayiti fè yon ti pwogrè konpare, nou pa ka di, konpare avèk lòt ane yo. Alò nan klasman jeneral la nap di etazini donk nap di seleksyon basketball ameriken pou yon katriyèm ane a yon katriyèm jou zolenpik afile ebyen yo ranpòte meday dò donk se lè meyè pami lè meyè donk mesye yo pata se le kontrè ki ta ka etone nou yo ranpòte li e yo kale lafrans yo kale lafrans donk yo ranpòte li genyen brezil ki ranpòte meday dò nan foutbòl pou yon dezyèm ane afile. Match sa yo te jwe fas a Lespay ke yo kale 2 a 1. Match sa te ale an pwolongasyon. Epi apre premye mitan te, apre tan regilye a te fini 1 a 1. Epi genyen medam ameriken yo tou yo ranpòte baskètbòl la. Nan klasman. Nan klasman jeneral la, Etazini ranpòte pou twazyèm ane afile, yo ranpòte konpetisyon Jeux Olympiques la, yo ranpòte l. Nan klasman jeneral la, yo ranpòte, yo fini premye, fwa sa a devan la Chin, men mezanmi se yè, se yè ke desizyon final la fèt, Se meda ke Etazini ranpòte yè la ki vin ede pèmèt ke li fini an premyè pozisyon. Raple w se pa kantite meday jeneral la ki vle di ke w ranpòte konpetisyon men se kantite meday dò ke w ranpòte a. Enben Etazini fini avèk 39 meday dò devan Lachin ki ranpòte 38 meday dò. Nou imajine w kijan ke Balatese an, Sud Nord-Ouest, kijan yo la, yo move tankou kong paske yo pat yo pat espere pèdi. Bon, sa rive kanmenm, fòk gon moun ki genyen, men li twouve ke se Etazini. Men nan klasman jeneral la, Etazini fini avèk 39 meday, 41, 39 meday dò, 41 meday darjan, 33 an bronz, donk sa bay yon total 113 meday, devan Lachin ki fini avèk 38 meday dò, 32 an arjan epi 18 de bronz. e yo fini ak yon total nan yon total 88 meday. Gen Japon, òganizatè konpetisyon an, ki fè bèl figi kanmenm, 27 meday dò, 14 darjan epi gen 17 bwonz. Donk sa bay Japonè yo 58 meday an jeneral. Epi La Grann Bretay, li fini yo menm avèk 22 meday dò, 21 an arjan epi 71, non, se sa, 21.

E nan zòn Karayib la, lakay, pi pre lakay, gen Kiba ki fini an katòzyèm pozisyon, gwo kout chapo pou Kiben yo, avèk 7 meday dò, 3 meday dajan epi 5 meday de bwonz, donk sa ba yo 15 meday total. Epi gen Jamayik ki fini avèk 4 meday, yon total 4 meday dò, yo fini avèk yon ajan epi 4 bwonz. Donk sa ba Jamayiken yo 9 meday, epi lè Bahamas fini avèk 2 meday. men yo pran 2 meday dò, epi gen Repiblik Dominikèn vwazen nou ki li menm fini avèk 5 meday, men yo pran 3 meday dajan epi 2 meday de bwonz, sa bay 5, men lesansyèl fè w tounen lakay a yon ti bagay kanmenm, donk sa li a menm si se yon grenn meday, se yon glwa lè w konsidere kantite peyi ki patisipe e kantite peyi ki pa pran anyen. ditou nan bagay la epi bon nap diw epi chanpyona foutbòl chanpyona foutbòl la ewopeyen yo demare la gen chanpyona angletè a kele premyè divizyon an li demare genyen epi chanpyona an frans lan tou demare tou. Donk gen 2 chanpyona ki demare la epi n ap di w Leo Messi misye kriye tankou yon ti bebe podyab e kriye bon menm li te trè difisil pou misye te pran lapawòl nan sikonstans lan malgre tout moun ki te vini vin asiste misye nan moman ke misye t ap yo t ap prezante misye bay piblik la yon dènye fwa e bon lè rezon ki trè difisil a eksplike ke Messi pa rive Kontra a pa rive pwolonje avèk FC Barcelone, donk misye ap kite ekip la. E kounye a gen ekip la k ape rale bous yo pou yo konte konbe kòb yo gen nan bous yo la pou yo wè konbe òf yo kapab bay mesye pou mesye ta vin jwe lakay yo. Alò, nan tèt de lis la genyen Paris Saint-Germain ki li menm ap ape negosye la pou l wè Si l ta jwenn sèvis atakan ajanten an Leo Messi, Leo Messi ta ka vin jwe lakay yo. Donk e se pratikman jan sitiyasyon an ye. Donk jodi a se yon bon lendi nou vandredi pase nou pa t wè nou. Nou te gen de pwoblèm teknik ki te fè ke nou te nou pa t ka vin sou Facebook, nou pa t wè nou an dirèk sou Facebook. Se te de pwoblèm teknik. Donk lè nou nan pwoblèm teknik lan sa depase nou menm. E jounalis yo paske nou pa konnen nou pa gen ase de konesans nan domèn sa sa ale nan lòt domèn donk nou espere ke bagay sa la pou fin pa ranje jodi a men te gen ti enfòmasyon kanmenm sou facebook pandan wikèn nan ke nou te kapab e gade epi map kite nou avèk pita la Jacquelin ap toujou e vandredi nou pat ka wè Jacquelin tou rezon teknik tou paske li menm li te tèlman okipe li pat ka vin pale avè tèlman li te okipe. E pa t ka gen pale avè m, men se byen malere, e mwen menm m te ka gad nan vizaj li kouman ke l pa t kontan le fè ke nou, sa l te prepare pou l te ofri nou vandredi a, nou pa t kapab wè l an dirèk. E pi m ap raple n ke dènye nouvèl ke m aprann ke nou an dirèk tou sou YouTube tou. E donk sa vle di ke si nou pa ka al sou Facebook, nou gen dwa ale sou YouTube tou, n ap toujou jwenn pwogram an dirèk. Sa se sa dènye bagay ke m konnen. E men, kon di mwen yo teknoloji a nou pa ka twò twò goumen kont li, paske se de fwa, gen de fwa tou ba li deside fè afè pa l, e lè sa w a gen gwo bagay w ka fè, epi se toujou pandan w a lèv, se lè sa bagay yo pase, e ke w pa gen tan, ou p ap gen tan pou w e solisyon, e nou menm nou konnen ke n ap tann tout bagay yo. Ebyen nap salye tout e zanmi nou yo, tout moun ki avèk nou yo, ki toujou avèk nou malgre lè difikilte, toujou la toujou. E m konnen gen kote nou pa gen kouran pou n chaje telefòn men tou fon ti efò nou met yon ti chaj ladan l nou tann nou vini sa fè plezi kanmenm e m toujou wè nou anba live la ke nou pataje avèk zanmi nou sa fè toujou plezi toujou nou konn. Antouka bò isi a nap vanse e bò isi a nap fè sa n kapab tou pou nou reponn avèk Atant nou. Donk sa nou ap atann de nou an na bann le maximum ke n kapab. Vwala. Donk pi ta se va randevou ankò avèk Randevou Enfo avèk Jacquin Belizaire. E pi avan sa si tan l pèmèt li, li ka fè fon ti pale avèk nou, vin di nou ki sa li pote pou nou. Men kòm nou pa wè misye depi jedi, n ap di n viza li chanje anpil. Misye wap wè son nèg kè kèl kontan m pa konn kisa kisak pase lan anken nan men wap wè kèl kontan kanmenm lèl vini na mandel sak fè kèl kontan jodia konsa ok enben pase bon weekend mezanmi pase yon bon semèn yon bòn semèn avèk lavwadlamerik na wè ankò demen.